Met de frè devan lòt, son kesyon levanjil modèn kap bay levanjil pwoblèm, levanjil kòb, levanjil rat tout se levanjil kodenn. Bonjou oubyen bonswa sa pral depann de nan kilè wap gade video sa, jodi a m vin pale nou de frè Gab, frè Gab nou konnen ki pa janm retire linèt li, men m resi jwenn yon video kote frè Gab san linèt. Ou ta renmen wè video sa? Ebyen ret branche map moun pral wè video sa. Sa se foto, sa se screenshot m fè pandan map gade video a. Men m pral montre nou video a pou nou byen idantifye kisa frè Gab genyen nan zye ki fè li pa janm vle retire linèt la. Si se premye fwa ou rive sou chanèl sa, map mande pouw abòne epi aktive klòch notifikasyon paske de jou an jou nap pote pi bèl video pou ou. Poukisa frè Gab pa janm retire linèt li?

Anson lòt frè Gabe? Hey Bondye, pou lèm vin la tou, ou konprann paske gon jan ou gen yon ti zye wap bay je li tou wa vle al fè yon peche sou kont li. Ok ok m panse nap tounen pou nou ka kontinye a video a. Frè Gab bay vrèman rezon ki fè li toujou avèk linèt la men anpil moun inyore sa. Lè nou fin gad video kote l san linèt la nap wè rezon an, nap wè rezon ki fè frè Gab toujou Kite lunet nan zyem. Avanm ba nou gade video a m pral fon ti pale nou de frè Gab kiyès ki frè Gab la e sak fè misye te vin konvèti ok ok frè Gab se yon jèn gason ki gen sèlman 24 an tout moun nan lari a konnenl sou frè Gab men vrèman non paranl te bali se Gabriel Pierre Alan. Li se sèl pitit manman l ak papa l, sa vle di li se yon fils unique. E nan mond sa lè yon moun gen yon sèl pitit, ou pa wè kòman yo te ka trete l ankò. Men frè Gab esplike kote li menm li te vin lage nan alkòl, nan dwòg, kote yo te vin paka kontwole frè Gab. Ok, sa fè nou fè apwòch sa, se pou nou ka di w vrè rezon ki fè frè Gab te vin konvèti. Vrè rezon ki fè frè Gab te vin konvèti, li fè konnen ke li te atrape pa yon maladi nou tout konnen, nou tout konn ap tande pale de li ki se VIH, sida. E maladi sa, ou konnen maladi sa pa gen tretman. E frè Gab fè konnen ke Jezi trete l de maladi sa, se sa k fè kounye a la li pran levanjil li oserye, li konvèti, li batize e Li remèt Bondye tout rès vi l e l pa regrèt li te fè sa paske Bondye sove lavi l. Kounye a la m panse nou pral antre dirèkteman nan videyo kote frè Gab li menm li san linèt la. Pil gwo kamera tankou tsunami nèg yo pap ka kanpe la.

Shit. Ou wè m pa egri non men. Refren.
Nou gon kamera non men. Ou pa pwòp pase m tande non men. Li fèmen djòl mwen nan. Li. Shit.
Mizik tande apèn gon grenn ki sone trap mwen. Fè plis bal. Kèk atis grenn sone. Woo. Pèse, menm si mwen gen yon tenten ahh Se pa ti komik pou m di w mwen pap di tenten ahh Chè, ou wè n pa egri non menn Pou m di w ou wè m pa egri non menn Refren, Nou gon kamera non menn Ou pa p wè w pase m tande non menn Fèmen djòl mwen nan.

Mèsi avèk ou menm ki te pran san ou pou te gad video sa. Randevou a se pou yon lòt video. Pa bliye like video a epi kite yon kòmantè pou di kisa nou wè frè Gab gen nan zye l ki fè li toujou met linèt la. Epi silvouplè silvouplè abòne avèk chanèl la epi aktive klòch notifikasyon pou ka toujou jwenn video yo lè m lage video yo paske Pou semèn nan map fè video map pale de anpil atis anpil bagay nou pat konnen kem pral revele nou nan. Se pa sèlman nou te vle wè frè Gab san linèt men map kite yon video kote frè Gab ap chante kote lap bay anpil verite nou mèt ret kontinye gad video yo. Nouvo mizik ki pral sòti la map ba nou yon ti bout bagay nou wèm fon poze mfon silans ou konprann on Paul pale a bouch plenn sa vle di depi wap prepare yon bagay ou paka pale ankò so map tou di nou sa ke lebèl mwen

Yo mèt trayi m tankou telò. Anpil verite pral pale ou konprann. M wè son mouvman pou verite a kòmanse pale. Paske gen twòp bagay kanba jenou nou pa vle pale. Mwen m vin pale. Ou konprann? Ok. Mèt te frè depandan. Son kesyon levanjil modèn kap bay levanjil pwoblèm. Levanjil kòb, levanjil rak, tout se levanjil kodèl Levanjil Ipolit, ame selès a anpil fo jèn Levanjil fo cheve, ti cheviye a anpil gwo chèn Depi w vle plas ou anlè, gwo okto byen swa Levanjil paspò anlè, levanjil viza Levanjil kase bouton, levanjil mirak Sou table ou pran nan kòlèt, pa bay nan lakòlèt Mwen nèt, levanjil ka fè w bèl depi w cheri l byen Hen, levanjil tèt anba, levanjil cheriben Hen, sa yo di se sa k fè levanjil sa yo glise

Antouka men m jis m pale sa kap pase nan levanjil ou konprann enspire par Dieu e nou pa dèyè fè okenn buzz pase m te nou kite sa yo lontan nou kite sa yo lontan antouka si w pa gen Jezi Kris pran Jezi Kris epi verite pap janm kache nap jwenn li trè byento Devasteur koupe.